Mezanmi men sa Bondye fè yon sèvant Bondye ki pat ka menm lwe yon chanm kay pou l rete, ki abitye tande Renaud Motivation, ki abitye avèk nou, ebyen jodi a Bondye ba li yon kokennchenn kay, nou vin dedye kay la a Letènèl, nou vin dedye mezon an a Bondye, men sa Bondye fè pou li.

M renmen Joslène Edouard. Sè Joslène Edouard. Ou abitye tande nou? Bon m pa m pa anba ling nan. M toujou anba ling nan. Anba line. Bon mwen menm sa s on mirak li ye pou mwen Pastè Reno. Ou konn tande mirak? Ki mirak Bondye fè?
Eksplike moun yo.
Anben ki mirak li fè pas? M se moun ki pase m dòmi nan machin mwen. Ou dòmi nan machin? Poukisa m dòmi nan machin mwen? M avèk on mesye lè pa l anpil lè pa l anpil pou kay li. M pa tap travay m pa ka ede m pran timoun mwen m mete timoun yo kay fanmi men mwen menm m pa vle ale Li genlè m antre sot travay li pran kle a nan menm li rale kle Li rale kle kay pa l la Li pran kle a Li di m la epa m pa t ede l m pa t ede l fè anyen ladan l e m gen pou m mennen l la M ap di nan nan nou kote avè m Ban m kouraj Tann mwen la tann mwen la Ou di ke ou di ke tande byen ou gen yon moun ou gen yon mesye ke w avè l Lè m sot travay m te ansanm avè l. Lè m sot travay, li di m pap antre. Lè l di m pap antre, li rale kle a nan men m. M di an ben ok, pa gen pwoblèm, m rantre. Gen lè nan machin mwen, m al kouche, m al dòmi. M met timoun yo kay matant mwen. Mwen menm m kouche nan machin mwen. Ou met timoun yo kay matant ou kouche nan machin ou? Wi, m pa dekouraje. M pa dekouraje, yo rele polis pou mwen, tout bagay. M pa dekouraje. So mari a rele polis pou ou? Wi. Men l pa papa timoun yo? Non, l pa papa yo.
Ok avèl ou ye. Ni pou li pa mal sèvi a timoun yo men avèl ou konnen. Lè li di map rale yon branch, lap rale yon kòd, sa vle di nou pa nou pa menm nou tou de nou pa ka fè menm wout la. Ok. Lap rale yon kòd, map rale yon kòd li pa kapab. So sometimes lè w gen kont avèl, wal dòmi nan machin ou? Wi, tanpou pale paske li di map rale yon kòd, lap rale yon kòd. Ok.

Ok. Dayè m gen m gen 4 timoun, m pa t dèyè chanm nan men moun. Ok. M te dèyè an kòmsi pou m te gen yon kote pou m te rete pou kont mwen. Ok. Men m pa kapab. M gen kredi, m pa gen enkonm. Ou pa gen enkonm.
Yo di fò m travay 3 fwa lavalè. Fò w travay 3 fwa lavalè pou w ka achte yon kay. Pou m pou m lwe yon kay. M jwenn yon kay 3 chanm, 2 twalèt pou 1000 dola. M pa kalifye pou li. M jwenn youn pou 1265 dola. M di dam nan bwa bon m menm jwenn youn 1000 dola m pa ka pranl. Yo pat banm sa. Tout moun mande sèvis pou ede m siyen yo tout di kredi yo pa bon. Yo pa vle siyen kay pou mwen.
M di e pa kredi m ki pa bon non. M di map peye kay la nou mèt ede m. M gen kredi, kredi m nan 600 konbyen. Men tou senpleman enkonm yo di m m travay pou twò piti kòm bagay. Pastè Reno, kounya se menm dam m lwe kay nan menl e pou li kay la ye. Li di m konsa m gon ti kay, gon moun ki gon ti kay wi, eske wap ka peye 3 mwa la vale? Eske map ka peye l, eske map ka peye 2 mwa davans? Kounya m di l wi, map peye l. Li di men kay la e 1310 dola yon sèl bato, 3 ti chanm. M di wi, li mèt ban mwen l. Li ban mwen kay la nan fen mwa, li fè m peye. 633 dola pou mete bagay mwen selman. Li peye 633 dola. Apre sa lè lè a rive li di m wa map peye m 2600 dola. Kounye a m peye lajan le premye jwen vre. M peye. Ok nap monte kay la, nap monte kay la. Ke bondye bay fè. Ebyen kounye a nou pa konn kote pou m domi. Gade lagè kizin mwen.

Good. Sa. Sa. Sa.
Men salon. Men salon.
Good. Se bon bagay. Men sa bon di fè. Men sa bon di fè. Mwen pa l konnen. Men sa bon di fè. Men veye bon di. Veye bon di. Sa m di nou lè nou rete pozitif. Men sa bon di ka fè. Ok. Konya la. Men yon lòt chanm.
Sa se dezyèm chanm kay la. Yon twalèt.
Dezyèm chanm kay la. Mon batou. Dezyèm chanm kay la. Ki ak tout batou ni. Se sa. Sa Bondye fè. Montre kay ou madanm. Montre kay. Montre kay. Se pa dyab ki ba ou. Le Bondye ki ba ou l. Fè dyòlè. Fè dyòlè. Fè dyòlè. Le Bondye beni ou. Fè dyòlè. Dyab. Le Bondye ba. Dyab pa nan prim pas. Dyab pa nan prim.

Kounya ok li dim poum ede. M di wi map ede w. M pa konn anyen nan kay mezanmi. M bay tout enèji m poum ede l. Pou ede l achte kay. Tout sa yo mande m bay li.
Pandan se tan w paka achte w. M pa kapab. M bon m paka lwe m achte. Si m te ka al achte pastè Reno. M pa ta peye 3 mwa kay poum poum rete nan yon ti kay avèk timoun yo. Ok. A vle di paske m pa kapab. Men m gen kredi m pa gen enkonm. Ou gen kredi. Kredi w nan 6 konbyen yo. Ya. Men li menm pwoblèm li genyen, li pa ka achte nan peyi a, li pa travay isit. Li pa travay isit?
Wi, kounye a yo di e mwen yo mande, e mwen l mande sipò. E ou mande sipò. Men ede l fè tout sa m fè. Gon dènye papye yo mande pou l fè klozin, e nan etye a m al chache l ba yo. Ok.
Kote w ap travay la? Ki di, wi nan lopital la. Ki di, ou tra, 12 mwa. Yo mande m papye desanm. M chache l m bay li. Kounya apre sa yo rele m, yo di ok. M di, kisa y ap mande ankò la? Nou pa bezwen an ankò? Dam nan di non, e sèl papye sa yo te bezwen nan men w. Depi w, si w pa bay li, closing nan pap ka fèt. Men depi w bay li, l ap fèt. M di, m di anben, m ap mande l wi, èske w ap vin pran l nan men m? Li vin pran l nan men m, jis nan downtown li vin pran papye a nan men m. Ou wè, ou wè m bay tout enèji m. Moun yo vin pran papye a nan men m. Pou ede l achte kay la. Pou m ede l. Ah ah! Premye out moun yo vin nan kay, yo fin gade kay, yo fin sesi, yo fin sela. Kounye a mesye a di konsa, mesye a di konsa o, m pa t bon chache kay pou mwen non. Mari moun w ap achte kay, w ap ede achte kay? Wi, li di o m pa t bon chache kay pou mwen non. M di bon, w pa t bon chache kay pou epi tout pyès ou nan men m. Tout pyès ou m pote l bay moun ou pa t ban m chaje kay pou li. M pa reponn. E dam nan, m di dam nan konsa bon, e pa mari w ki pral rete nan kay la, se ou ki gen 4 timoun ki pral rete nan kay la, pran kay la bagay. E dam nan di bon, e nou, e lajan yo sou nou tou de l ap soti, se nou menm ki ansanm, mwen p ap ka, si l pa dakò, m pa ka dakò. Kounye a li di konsa, o, o si w te konn kay, e pa la w t ap vin mennen m. Mari moun nan di si l te konn kay. Wi, mesye a.
M byen men m pa konn, m pa ka di anyen pase m pa konn kay. M di sa la genyen. Ou pa bezwen kay nan Pangil. M pa bezwen kay nan zòn nan. M pa bezwen kay nan sesi. M di bon pa, m pa konn anyen nan kay. M di se ede m t ap ede w. Ou m pa bezwen kay pou m vin repare. M pa bezwen kay ki kraze. M di bon, m pa wè anyen ki kraze ladan l non. E si l gen kèk ti bagay pase kay pa fasil kounye a, wa bagay li. Kay la vann 300. Ou pa bezwen pale de sa. M di yo men ok. M di m pa m pa konn anyen nan kay. Mezanmi, li rive nan ofis bank lan, kote pou fè closing nan. Mesye a joure m, mesye a joure, mesye a joure, mesye a joure tout moun yo, li di e vòlè nou ye. Li di se aranjman mwen menm avèk bank, avèk dam nan kap, moun yo kap vann kay la, pou m pran lajan l, o kay la pa pou vann vre, kay la pa sesi, o si sa son kay li ye, si yon moun tap achte yon kay se nan sa pou ta met lajan. M pa konn anyen. Si te gen sekirite anndan, yo t ap mete nou deyò. Kounye a m di bon. M te gen asirans machin mwen pou m al peye jou a. Mwen lèt, yo chaje m. M pa menm gen tan al peye l menm. Yo chaje m. M di pa gen pwoblèm. M fè tout jounen m avè l. M al mennen l manje. Atò kote w te gen legliz la. M mennen l nan restoran la, nan plaza. Li di e la l konn manje. M di anbè ok. M di anbè ann ale. M mennen l la. M mande ray. Lapli mouye nou. M bat lapli jou a. Lapli! M pran, m pran depi, depi panjil, a pye. M rive lakay la. Li di oo ou fè m malad la. Nan machin moun yo. L ap joure. Malgre sa moun bank yo, k ap vann kay la, al ban nou ray. Al lage m lakay wi. Li di oo kote w ap fè avè nou, kote w ap fè avè la. M di e wout lakay, lakay prale wi. Oh lage m, li di lage l lakay mwen. M di ok. Li di oh nou fè m malad la. Malad. M di anben n ale nan m al bouyi ti renmèd pou ou e m gen fèy lakay la. Tèlman respè w gen pou li konsa, malgre l ap manke w dega, l ap pale lèd. Men m konnen l malad vre.
Pase li di nou fè tansyon l moute. Pase li fè anpil emosyon anndan. Mwen m panse l malad vre. Pase m wè je l vin wouj. M panse l malad. M di mezanmi Minouch piga mesye a malad non. bagay. Kounya a m ale, m rive lakay la, ale m di dam nan, dam nan m di mèsi wi, li mete nou atè. M di m pral bouyi yon ti remèd pou li. Lè m rive anndan, m di pa, ou oke, m pral bouyi yon ti, ti polaj pou ou wi. Li mande m o kisa l te genyen. O e debarase m te bezwen debarase kò m. Nan machin manman Tianp an. O a yon bank inegal li ye. O m vin fè klozin kay. Yon vye kay tou bagay nan yon vye zòn. Lè fini m pa bezwen kay ki gen etri tou e de ou de. Se pa sa yo m bezwen. Bagay. M di a men epa e. M di ebe m. E ou menm ki pou te di l ki kote. Pou l te chache kay la pou ou. Ou pa t di ki kote. Mwen m di m pa konn anyen nan kay. M di selman e papye m bay lè yo mande m yon bagay. Se papye ou bay li.
Mwen pa konn anyen nan kay. M di m pa konn vann kay, m pa konn sa, m poko achte kay. Tout moun di m non. Yo di, ou konnen, si w ap achte kay premye fwa yo gen yon benefis y ap ba w, yo pa p ba ou l paske y ap pou w achte deja. M di sa pa fè anyen, fò moun ede moun pase moun. Lè m di kote m te a lè m t ap pase mizè moun yo te konn, te konn, te konn sipòte m, sa pa fè anyen. Kounye a pale m kòman kosesis, kòman kay la fè vin kay pa w kounye a? Kounya li di, li di yo wi e remèt li dokiman l yo, li pa bezwen kay. Li di remèt li tout dokiman l, bagay li te voye vini, li pa bezwen kay. Remèt li depozit li, remèt li tout afè l, li pa bezwen kay. Kounya dam nan di ok anben depo, kay te gentan fin fèt bay nan klozin li te ye. Kounya lè l fini la, kounya dam nan la menm moun, moun estrikti yo rele, yo di Joslèn e. Ou ka pale? M di bon, m pa konnen ki sa w ap di, men m di tann m yon ti moman. Kounye a m ale m fèmen, kounye a m sot deyò a. M di men mwen, ou konnen moun yo la yo po ko ale nou, men mwen wi se pa deyò w t ap pale a. Li di, li di m ap fè w gen kay la. M di non, bon m po ko pare, kòman w ap fè m gen l la? Bon m di m pa gen kòmansman, kòman m ap gen l la? Li di, Josèlèn ret trankil tande, e. Si pa pou byen e pou mal li ye moun yo pa pran kay la e kòm se se ou ki tap fè moun yo gen kay la mwen menm map fè w map ba w kay la bon m di dam nan konsa bon m pa kwè m estil pa kwè m estil pa kwè yo pa mande m kouman rele bagay yo pa mande m estate bank yo pa mande m bagay tax Yo pa mande m anyen. Tou senpeman yo nèt voye non m nan pwogram nan. M te deja nan kontra e siyen, m t ap ede yo siyen. Yo di l bagay kay la te gentan fini. Dam nan di wi, m ap fè w. Ou pa bay kòb klozin?
Menm lè m bay, pa mwen menm ki bay li, se yo menm ki. Se pwogram nan ki bay kòb klozin nan pou ou? Se yo menm ki ban m. Wi, menm lè. Menm lè, li fèt pou.
Sa vle di tout sa k t ap fèt la se pou Bondye te ka ba w kay la? Li fèt pou 27 mil, men m pa. Abel di m renmen m Abel di gon bagay yo te sipoze mande m bagay bank bagay sa yo yo pa mande m sa yo tout se menm jan yo di wi m ap fè w gen kay la epi yo jis ba w kay la mwen pa sa yo mwen bon bagay mwen pa wè w konprann
se jis sa ki fè m ri m tèlman pa wè w konprann lè fi a ban m kle a m di m mèt chanje kle a li di wi m di m ka chanje devan pase m pa kwè. Ou pa kwè ka lay pou ou? Non, m pa kwè pastè. M pa kwè men m pran Bondye pou temwen. M pa t janm, m pa janm pou jis kounye a m ladan m pa kwè.
M pa ale m di fi a konsa. M ka chanje kle a devan. Li di yo, kay ou se pou ou li ye, ou ka fè sa w vle avè l wi. Li di sèl sa yo m rele pou yo vin retire l pou ou ka fè sa w vle ak kay ou. Li di kay ou, kay ou e kay ou li ye, ou ka fè sa w vle. M di pou, m di pou mwen wè. Se lè m vin nan pastè Reno.

M di anmeyy pou mwen m di anmeyy pou m di anmeyy pou mwen li ye vre. Epi w ka la Mezanmi se mèvèy sa Bondye fè sèvant lan ki gen kay la pa rapò ebyen se konsa pafwa m ap di yon bagay sè Joslèn pafwa Bondye travay yon fason ke nou menm nou pa konprann se sa k fè Bondye mande nou pou nou obeyisan lè Bondye ap fè wout avan l mande obeyi san konprann. Ou wè tout chemen Bondye pase avèw poul baw kay la? Li fè ke ou aplike pou moun yo pou ede yo. Epi Bondye pral fè yo fè kòlè pou yo pa pran kay la, epi posesyon fin fèt, epi.
Kounya Bondye se ou. Wi, se konsa Bondye te vle fè. Yè, se konsa Bondye te vle pou gen kay.